Bonjou bonswa le mond se infoland ki antre lakay ou men jan toujou di apa de tout lòt videyo ke nou ap fè pou nou kapab ede zanmi yo gen yon ansanm de konesans yon ansanm de sijè kap pase nan mond lan men jan m te di dènyeman nou gen yon ansanm de emisyon ke nou ap fè chak wikèn nap lage infoland show kote ke nou ap kòmante sou kèk aktyalite ki ap pase sou le plan politik, sou le plan ekonomi, sou le plan kiltirèl epi ou menm tou ki bezwen fè pwomosyon pou yon biznis oubyen yon aktivite sosyal Infolangue la pou li kapab ede ou nan sijè sa. Men videyo yo pap twò long, yap trè kout yon fason ke ou menm ki pral gade pou kapab pran tan ou pou ou gade emisyon sa. Jodi a, jan mwen te fè emisyon avèk Reims dènyèman, mwen te pale de sitiyasyon sekirite ki ap pase nan peyi Dayiti. Men jan m toujou di, nan moman la a, depi ou se Ayisyen, lè nou gade sa k ap pase pa egzanp nan Repiblik Dominikèn, fason ke yo ap pran konpatriyòt nou yo, yo ap voye yo Ayiti. Menm si mwen gen de moun ki sou entènèt la ki ap di se bon pou yo, fòk yo retounen lakay yo. Men, an reyalite, nou menm ki se jounalis, ki ap fè analiz, nou pa ka apiye sa. Apiye kote ke Dominiken yo ap pran Ayisyen pou voye pou moun ap ekri, di wi, bon, fòk yo gen mwayen tounen lakay yo. Men an reyalite, jan nou gade. Jan peyi a ye aktyèlman la, jan m toujou renmen fè ti analiz, lè nou gade sou le plan politik, peyi a pa mache, nou gade sou le plan ekonomik, peyi a pa mache, lekòl primè, segondè pa ka ouvè, inivèsite pa ka ouvè, legliz se anba difikilte pou legliz ouvè, transpò a pa gen gaz, menm si yo anonse ke gaz la li soti men gen moun jiskaprezan E ki ap di yo yo poko ka wè gaz la men otorite yo di gaz la ap alimante tout kote nan peyi a. Aktivite kiltirèl yo yo pa fonksyone, lè m pale aktivite kiltirèl yo pa fonksyone, ou raple dan yo tante toujou konn gen bal chak weekend sitou. Moun ki konn al nan bal yo yap di mesye sa enfo lang ap di a son bagay ki klè wap wè te konn gen afich nan tout kat kwen peyi a bal ti vaz e gen anpil lòt bèl gwoup ki te konn gen anpil bèl aktivite kiltirèl moun al fè travay la semèn nan wikend li prepare l pou li al nan ti bal li. Nou te konn genyen chanpyona nasyonal, premyè divizyon, dezyèm divizyon, menm twazyèm divizyon ki konn jwe nan peyi a, aktivite sa yo, yo pa la. E nou pral menm gen yon emisyon espesyal nou te konn vin fè sou kesyon foutbòl ann Ayiti, ki sa otorite yo deside fè parapò avèk jan peyi a ye la. E anplis, nou genyen mache enfòmèl la ki pa ka fonksyone, paske chak zòn kounye a, nou tout nou konnen l, genyen yon gwoup ame ki pran zòn sa yo Pou yo koze ke menm moun ti malere ki pral vann, moun ki ap soti Fòmarive pa ka desann Kwadèboukè, moun ki ap soti nan Nò nan Sid yo pa ka antre nan kapital la pou n kapab di aktyèlman la peyi a li kapab peyi a li bloke. Men jan m renmen fè ti konsiderasyon sa, lè nou ale sou le plan politik aktyèlman la m ap redi sa, pa genyen yon politisyen Ayiti kote ke pèp la fè yo konfyans. Wap wè gen de politisyen aktyon yo la, otomatikman li rann kont ke karyè l fini nan kesyon politik. Wap wè tout jèn gason, tout jèn kap vini la yo, jèn 17 an ki pral gen 18 an, sa ki te gen 18 an deja, yo ap prepare yo la pou yo kapab sanksyone tout mesye politik yo. Sa vle di, mesye pa gen ap pral ye la, Jan m toujou di, m ap redi li ankò, yon sèl mwayen ki ka ede nou soti nan sa nou ye la a, se dyalòg. Men pou tout jèn gason, pou tout jèn fi ki ap gade videyo sa a, pa kite moun detounen fokis ou nan moman an. M konnen gen nan nou ki gen anpil pwojè. ki pou ale nan inivèsite ayiti nap tann bagay yo yo fon ti mye poun kapab tounen nan inivèsite wi fòk wal nan inivèsite malgre jan sa ye gen anpil nan nou ki pral nan lekòl pwofesyonèl wi fò nan lekòl pwofesyonèl paske fòk nou prepare davantaj wap wè gen moun sa li ap aprann jodi a la aprè demen se avèl li pral ede li avanse wap wè gen moun ki ap fè plan pou yo vwayaje. Men yon sèl bagay Folland ap di w nan videyo sa, pa kite moun detounen fokis ou. Sa vle di sa w gen pou fè a malgre peyi a difisil, malgre bagay yo rèd, toujou rete fokis. E menm moun ki nan peyi aletranje yo tou, moun ki ap vin nan peyi aletranje yo tou yo pa byen. Paske sa k ap pase nan peyi a li deranje yo. Si yon moun li nan peyi. Etranje. Ou wè li diw lespri li anfòm paske m pa ayiti nan sitiyasyon la m ka yon soumoun sa li diw sa nan bouche men nan kèl li pa santil byen paske li gon ti sèl gon ti kouzen anba ki ap mal viv parapò avèk peryòd sa. Pa kite moun detounen fokis ou nan moman. Map pale avw la wap wè sou entènèt la jan moun yo di gen anpil buzz gen anpil de bagay ki ap fèt dèfwa moun yo bon se vre dèfwa gen moun ki ki di wi li ede yo paske yo ri yo fè kè yo kontan se byen men Infolot nan video jodi a nap diw pwojè w ke w genyen an ekril mete la epi fè anpil pridans paske. Gon bagay ki ap di nan peyi a e tout moun viktim. Atis viktim nou kapab wè kòman mesye dominiken yo pran e matyas yo voye li ayiti wap wè gen moun ki nan lòt peyi tou la pa egzanp gen anpil moun ki nan peyi la turquie ki bezwen tounen lakay yo vi avèk jan peyi a ye yo paka tounen sa vle di se pa sèlman moun an ayiti ki e on bann moun etazini ki ta renmen al vizite peyi yo yo paka vini paske Tout kote bloke nan peyi a. Deja, janm di ou menm kap gade video sa, ret focus, ekri pwojè w yo, ret focus pa kite pèsonn moun vin detounen sa w gen pou fè paske janm toujou renmen di se ou menm ki mèt tèt ou, se ou menm ki ap travay pou kapab reyalize rèv ou. Nou baw randevou Pou yon lòt emisyon avèk Info Plug Show kote ke nou pral pale de yon sijè ki trè spesyal. Semèn kap vini la nou pral pale de Qatar, nou pral esplike w e Qatar kisa ki ap prepare ki pou al fèt Qatar on semèn kote ke tout ekip yo la, yo gentan ap rasanble pou yo kapab al woule boul nan koup di mond ki pral fèt nan peyi Qatar. Deja pa bliye like, abone epi si w renmen travay la de al yo pataje bay tout zanmi yo an nou repete ansanm Infolang Information Languages Languages.